Yon bagay map mande w wi, m pa konn si sa ap deranje w. Kaka sa yo pa gen kob. Machine kaka sa pa gen kob. Kite kaka pase. Respè e. Wap grandon ou menm. Tou pete sou la gyet manman nou. E banm di w sa m tap di w la menm. M pa konn si sa ap deranje w. E patnè m ou ye m ka pale ansanm avè w. Yo. Banm yon konsèy nan menm. Si w pa gen yon fanm menm. Ou aprann ke gon lòt nèg kap koze ansanm avè l menm.
Baz wè m wè m gwo fanm la grèf se mwen alonj se mwen zong se mwen menm alimèt se mwen wè depi yon nèg ta pranl bal nan tèt kyèt. Oh shit!
Ou pa nan jwèt non menn.
Pa nan jwèt anben rete ou menm nan jwèt. Anben ok Jèvwa pa gen pwoblèm non.

kap mete. Fom relel jodi a wi. Fanm sa map kenbel net. Non juna. Tale pou m relel la. Tout moun sa repon mwen vag ki mesi.

M panse nou ka fè yon bagay ansanm wi.
E, n ap tann repons sa lontan an.
Bon, antouka, men m ka di ou konn resevwa yon bon nouvèl men gen yon lòt ki pa fin menm bon non. Kèt. Cheri, sa w vle di pa la? Imajine w, yon jou. Sa vle di cheri?
Imajine w, depi tank dat map pase la, ou toujou ap rele m, men imajine w se yon bon ti gason, m atire pa ou menm, men gen sikonstans ki fè m pat ka la avè w. Ou konnen ke manman m pa isi, e ke li tap regle bagay pou mwen sa fè lontan, e ke kounya papye yo tonbe, ke map vwayaje nan lòt jou yo la. Mwen pral manke w.

Ay nèg ap pran madanm wap pede ranse avèl em gen zam mwen menm oh oh tou elimine nèg la pou ka gen madanm ou pou kont ou tande frè ok mwen vre oh oh madanm li nèg ap pran nan griyen dan bagay sa nèg la.
Gyèt salè di nan kaka la mesye pase jan misye di nan la menn bab ka fè anyen non menn se nèg la di menm san mil menn la fizye menn nan gyèt mesye mesye m pran nan cho tout bon nèg la pa bezwen konnen menn nèg la san ezite menn nèg la rale zam li sou mwen menn la di m nan fizye chet menn bon kalon kaka kote m pran la mesye e m zanmi m kont mwen menn. Nan dati nèg la se nèg mal pot konsèy ba nèg la menn nèg la pa pèl pa krent li rale zam nan. Yo krazem bagay sa mta fè menm. Yo te konn wap pale vek mwen tou ou anfas mwen ou pa janm eskim rale zam sou.
A monchè menn. Pa dim a monchè.
Ou fin pale avèm ou lèm wè wap desann wap pale sak pase. Ale m brale monchè a. E pa patnè m ou ye menn. Patnè depi ou wèm se sak patnè m. M pa gen 2 patnè. Yo banm vag tande frèm.

E kote w jwenn kòb pou w achte l?
Kote m jwenn kòb pou m achte l? Li chè vre wi. Men ou sonje de marenn mwen an m t ap pale w lan? Li rantre, li sot Kanada epi li koud cheve yo epi li te di m chwazi epi m chwazi sa. Li pa fè m byen. Si l pa t fè w byen cheri m t ap di l pa fè w byen. Ou pa renmen l? Ou ta panse ke yon prensès konsa Pou met sa. Wap fem timid. Ou pa fe sa cheri. Bon mwen mpanse. Mpanse se yon zanj wi kap vin la. Ah m manke kouri. Paske m toujou m toujou komsi se nan la bib m tande yo di ke te gen zanj sou tè a. Men lèm vin gade mwen wap vin la. Se lè w relem m di oh. M di se pa ou menm. Bon sèl sa ki deranje m se paske mwen pat gen kòb pou m ba ou pou te fè sa e nan plis tou.
Cheri m. Ou pa menm bezwen bo m menm non. Mwen di telefòn mwen di chaj, ou di m vin kote w m pa gen telefòn nan menm gad dat ou mete m chita la.

Mezanmi sa va?
Bagay konsa ki ou ta pral.
Ah cheri ou pa bezwen pale anpil pou sa boo, ou konnen m pap fè salte pou nenpòt bagay, e pa pou nenpòt bagay non, ou konnen m pap fè salte, ou pa konn sa deja, ou pa konnen m renmen w, ou pa konnen e pou ou m ye.
M konn sa cheri, men ou konnen, imedyatman ke m pa t atann yon bagay konsa m ap fò m fè jalouzi kanmenm, e sitou mwen menm madanm nan, yon bèl fanm konsa.

E mwen k sousye de ou pa sousye de mwen. Bebe, m ap rele w m pa ka jwenn ou. W ap rele m nan pa konn kote m rete. M ap di w cheri. E ou konnen si tout fwa ke m di w mwen fè operasyon m pa ka fè l demache. Ou konnen, ou konnen ou nèvan, pa fè m sa. Ou konnen ou nèvan. Jan m sousye de ou, m toujou bezwen konn kò mwen e tout bagay. Epi w al fè operasyon w pa. Kiyès ki te avè w pandan w t al fè operasyon an? Mwen sèl, mwen sèl. Ou menm sèl? Ou tankou yon san fanmi, poukisa m la?
Bon. Nan moman ke m pat tèlman alèz pou m tal kote w. Ou pat tèl.
Sa vle di ou pa jwenn mwen pat ka rele ti sè m nan kèlkonk manmi ou pat ka rele yon moun nan kay la?
M pat panse ak sa. Ou ta panse ak sa menm. Bon e pa sa k te nan tèt ou. Antouka m espere tout bagay byen pase.
Wi sa va cheri.
Se toujou konsa wi sa va. Imajin m kite lakay mwen m vin wè w a pestan ke m konnen w malad m vin wè w epi se se nouvèl sa w kite pou mwen. E nouvèl sa w kite pou mwen. M pa t janm panse w te ka reyaji jan w reyaji an. E pa vre? Mwen ke pa v la, mwen k ap panse avè w tout jounen. Se mwen k sousye de ou, men ou menm non. M ka pale avè w kounya? Pa fè m sa! Antouka, humm, wè si se konsa ou stil.

Ah m oblije wi. Ebyen ou menm menm menm son pèsekisyon w ye? Son demon w ye? Mwen pa ka renmen w pou w ap di m si yo pèsekisyon m yo ankò bebe. Oh tout kote m yo la? Ou bèl wi.
M toujou bèl gran sa m ye. Pa manyen m. Ou pa gen tout aksè sa a nan la vi m. Bon m di w yon bagay, jèn gason e kilòt kite san w.

Ou pral met nan tèt ou ke ou menm ou ansanm avè w ki pral fache menm pou yon segond. W ap santi w ap viv. Bon ou fè aksyon pou n fache. Epi ou bliye, ou bliye sakrifis yo eh bon m di w cheri ou wè kòm ou fin opere tout bagay byen pase antouka jere koze lekòl mwen an tande paske e ou k fè m pale konsa m pa t ap janm pale avè w konsa se paske w pran tout desizyon pou. Kanmenm sa s on repwòch. E konsa ou wèl san repwòch pa vre? M menm m pa al lekòl, m bon jere tout bagay avèk kòb lekòl mwen, ou al lopital m pa menm okouran, kounya sa son repwòch? Se konsa w t ap toujou reyaji wi. Mwen menm kòm m pa itil anyen nan vi, pa gen pwoblèm.
Men omwen, te fout on boutèy malta ke mò w te san pidè konsa antanke on jèn gason. Ou bèl bagay pou mwen wi. Sa ye nan ou menm. Jèn gason pa jèn chen non. Tande, jèn gason pa jèn chen. Ou wè mwen menm Medou, jounen mwen m'ap pase. Ou kanpe m' sou wout mwen ankò, e sa m' bliye m' p'ap fè w'. Nan zòt moun yo. Kòman pou mete achiman nan pye m' nan? Antouka twòp literati. Se te yon plezi pou m' te kanpe pale ansanm avè w'. Men silvouplè la pwochèn fwa pa kanpe m' sou wout. Orevwa. Gade m nan je li. Pou jan ke m wè mwen renmen w e w montre m ke w renmen m. Èske yon jou w ap twonpe m oubyen tou ta wè yon fanm ki pi bèl pase m ou ta vin renmen m plis pase m?

M panse ke wap vin lakay mwen epi wa vin dèyè yo m rezève yon ti tèt pou ou laptop pa de twit ok ki lè nan twit ou la wa vin pran yo demen si Dieu vle.
Depi nou kòmanse leve la wi m gen m gen lè m pral lakay mwen.
Ale ou deside al lakay ou pou kite m pou kòm nan. Moman ke map viv la epi avèk yon stress san ke ou pa la ou panse ke lap. Si m te enpòtan pou ou. Si m te enpòtan pou ou nan tout sikonstans vre. M rete kwè lè w ta pral lopital la premye moun ki tap ansanm avè w se mwen. Se mwen menm ki tap fè valiz ou pou nou tal lopital la wi. Pou nou ap vin di m nan sitiyasyon. Ki sitiyasyon?
Cheri banm di w.
Anpil eskiz.
Anpil eskiz. Pase ou konnen san ou menm m pa ka viv.
Ou konnen a chak segond si tout fwa ke ou ta manke m, sa vle di kòmsi son bous ki pa gen okenn anyen ladan l.

Li se gason ke m te reve a. Poutine? Absoliman!
Ou panse pou sèl sa w fache? Poukisa m t ap fache ankò? Ou panse ke w pa fache pou dèske m pa pase al wè w la epi sa w fache? M m konnen w malad. M pa tap janm fache paske w pa al wè m. M fache paske w fè operasyon an san m pa okouran.
Bon, m aksepte aswè di an. E poutèt sa ke m prè pou m mande w padon.
E paske w konnen m renmen w, fè tout tan w ap fè dè sotiz epi mande m ekskiz, mande m ekskiz. Bon, si Jezi te padone, e pa mwen menm ki pap padone w. E se si w konnen m renmen w.
Pa pati m cheri. E kòman w santi w menm? Bon.
Pou le moman ke pandan m ansanm avè w la, pa kòm li. Epi e pa pa montre m kenn, kenn kote kèlkonk operasyon an. Se pou plis sa ki fè m pa vle al avè w. Pase ou konnen, m konnen w se yon moun, depi se mwen menm k ap soufri w ap kriye. E m pa ta vle kriye kote m kouche a tou. M oblije pa ta al avè w cheri. Men pito w t al ansanm avè m baby. Imajine w manman w pa menm la menm, ou lage nan lopital poukò w. Men kanmenm yo konnen m gen moun. Yo konnen ke ou prezan. Yo konnen vye moun prezan. Wi paske imediatman. Konnen ou pa konn jan yo gade moun mal wi lè ou lopital. M te di ou al lekòl chere sa fè ou pat prezan. Men pat gen okenn pwoblèm ankò non. Si yon jou pa ta la map. Kwè.
E se yonn nan rezon tou. Map fè plis efò.

Humm eske moun yo pa baw okenn pwoblèm nan kay la pou yo di w eske w toujou al nan kou an?
Jan wè m te di w m t ap jere bagay yo m jere yo konsa. Dayè kay zanmi m nan m ale chak lè kou an m ale m al fè tan. M toujou pran pòz m ap etidye epi m fè ti rechèch wi sou youtube tou. Ou konprann sa m di w la? Moun yo toujou wè m ap fè ti devwa, ti bagay sa yo. Anfen, matant ou pot sandal sa a pou ou tou wi. E m gon stòk, on stòk li pote pou vann. Gen k pi bèl toujou wi, genyen ki gen dèyè. Pa gen pou mwen, pa gen pou mwen? Non, pa gen pou gason non, pou fi sèlman. Gen rad tou wi.

M renmen ti biznis mwen epi li pote 2 bwat pou mwen. Li pote yon bwat rad epi yon bwat pou bagay pye epi m tou di la map tou bay non an m tou di Femme Store sa vle di. Sa bèl, li bèl. Epi gen bèl bagay wi. Ou konnen e bagay moun la ba yo tèlman bèl. Fòm fòm fòm pase vizite e ka e ka madanm mwen fòm vizite. Kilè wap fè sa?
Nenpòt lè map vizite cheri. Mwen map tann ou.
Antouka si w wè m bèl konsa gade. Bèl ti wòb, bèl sandal. Y'ale avèm Lè fanm istwa a biyo cheri ou pa ka pa bèl Depi se mwen k abi yo ou pa ka pa bèl E marenn mwen gen gou tou Si l pa t gen gou pou l t achte bèl bagay sa yo pitit Pou yo pa rete nan mèd la pou yo pa kite yo menm Non se vrèman se vrèman an Ayiti E ou konnen tou si w pa t bèl m t ap di w sa A ou konnen